La sosyete seyans enfo yo byenveni sou chanel lan se toujou an plezi pou nan te laka ou pou n vin enfòme ou de tout sa kap pase nan peyi dayiti kou a letranje a ye kite 9 septemb e 2025 lan nan taba e kote bandi yo pa rive idantifye ta touye 3 moun e pa mi yo gen yon polisye ladann ki se e djon. ki mouri pami 2 moun sa yo daprè fanmi an, li te fin mennen yon frè l lopital aprè li resevwa yon apèl se la John li menm ta pral jwenn lanmò l map gade imaj la mesye bagay la vrèman tris pou wè kòman 3 moun ap benyen nan san l ensekirite an se vale lap vale teren poutan 9 vòlè nan tèt yon peyi e se souse yap souse peyi a paske yo pa gen pwojè vre paske map gade malere malerèz kap mouri nan peyi a bagay la tris bagay la grav bagay la vrèman konplike. E nan peyi dayiti yon lòt bò e nap fè yon kout pye nan peyi Nepal kote gon revolisyon ki fèt la mesye ayiti ta sipoze pran yon egzanp de revolisyon jèn e Nepal yo fè a mesye map gade imaj yo e minis finans lan pran baton ata nan dlo yo lage misye map gade menm pale a nèg yo imaj sa wap gade nan ekran ansanm avèm nan sa se lajenès e ki pran zam daprè sa ke yo di pou yo te kapab retire pouvwa anplas sa ki tap maltrete ti pèp lan. Apre yo te fin koupe tout rezo sosyo nan peyi Nepal, e la nou ta pral gen lajenès lan ki leve kanpe. E gen anpil moun ki ta fè kwè e revolisyon sa l ta sipoze pou Ayiti. Ayiti ta sipoze pran egzanp. Men si w ta vle gade kèk imaj kòman sa te pase nan peyi Nepal ayè, ou kapab moute nan gwoup e telegram Enfopab nan ou ka ap jwenn li. Gade minis lan, mesye lage mis lan ba, misye lage kò l. Dapre mwen menm misye mouri. Se konsa pou peyi Dayiti ta fè anpil nèg ki nan pouvwa ki vann peyi a avèk blan. Antouka, rete la, n ta pral gen Ayiti ki t ap jwe avèk Kostarika yè ki se dezyèm match li pou eliminatwa koup di mond 2026 la e kote dezyèm match la fini 3 a 3 match Ayiti fè 2 match nil Ayiti rete twazyèm match li tou pou l jwe e gen plizyè match ki pral jwe twazyèm match la se an mwad oktòb la l ap jwe e daprè ou menm di m kisa w panse nan espas kòmantè a daprè E sa n ap gade de kalandriye yo, Ayiti nan twazyèm pozisyon. E pou Ayiti kalifye, fòk li kapab sòti premye oubyen dezyèm. Meyè dezyèm nan tout nan twa poul sa yo. Ki se A, B, C. Antouka ou menm, di m kisa w panse nan espas kòmantè a. Yon lòt bò, kote nou genyen daprè kamera lakay enfo, e bandi Savyon ki se chèf gang Elkson anplwaye yon estrateji la pou l pran nèg otodefans yo. E kote nèg Time pou yo chwazi pou yo batay ansanm avèk nèg Savyon pou yo mete Latibonit trè bèl e trè pwòp tou e sekirite. E n ta pral genyen kamera lakay enfo ki ta fè kwè nèg bandi Likson yo anplwaye yon estrateji la, fè kòmsi yo pran bal lage youn nan sòlda yo nan mitan lari a lè nèg otodefans yo pote boure pou nèg yo kapab pran nèg otodefans yo. Antouka m te ta pral di pawòl sa. Epi lap di konsa pou nèg yo fè pridan epi kontinye fwape vòlè yo. Sa se daprè kamera e lakay Infopam Jwa gade ansanm avèm nan ekran. Banm baw tande kòman sa te ye e n ta pral gen Izo de jou an jou kap poste ti foto. Men li sa se chèf gang Izo Vilaj de Dye kap parèt la. E nan moman la nou wè Izo vin pi gra. pou nou rann nou kont ke nap viv ebyen sou nap viv yon peryòd de gè atravè lemond e gè yo yap fèt sou tout fòm Jodi a, Ayiti ap patisipe nan fòm de gè sa yo oubyen m ta kapab di de preferans, Ayiti ap viktim de gè sa yo. Gen yon gè ki se la gè de la foli de la kolonizasyon mondyal. Mwen di l byen, la gè de la foli de la kolonizasyon mondyal. Kote ke genyen de zanpir ki deside y ap okipe tou lè peyi di mond Et pou yo okipe yo se par la guerre se par le genocide se par les guerres civiles mentnan sa ke nou pran ladanl ki pi grav sè ke nou menm an Ayiti nou pa gen peyi etranje kap atake'n nou pa genyen e nou pa genyen e menm jan avèk de zòn ke nou konnen m konnen yo yo pa vle moun site non yo jodi a nou pran nan pyèj kote ke Ayiti ap patisipe nan fòm de guerre genyen yon fòm de guerre yo rele la guerre géopolitique La guerre géopolitique pour le contrôle hégémonique du monde, Ayiti ap patisipe ladan l paske nou se yon zòn presye, nou se yon zòn ki chaje richès, nou se yon zòn ki stratejik, nou se yon zòn ki enpòtan. Men pi gwo pyèj la sè ke nou aksepte pou yo fè n ap antretuye youn lòt. Paske nou aksepte pou y ap fè n manje youn lòt. Yo fè n fè gè a antre nou. Paske yo pap bezwen voye 20 mil òm de twoup, yo pap bezwen voye 15 mil òm de twoup. Depi Babekyou gen zam nan menl lap goumen a Kempès, pwoblèm nan rezoud. Depi Ti Lapli gen zam nan menl lap goumen avèk Krisla, pwoblèm nan kòmanse rezoud. Depi nan Latibonit, Luckson gen zam lap goumen ak Ti Mepri, pwoblèm nan kòmanse rezoud. Depi Petyonvil gen barikad e e e e e e e ap goumen avèk lòt zòn yo, ebyen pwoblèm nan rezoud. Depi nèg yo gen mwayen pou yo monte Kenskòf, pou yo pran Kenskòf, pou gen gè nan Kenskòf, pwoblèm nan deja rezoud, paske zòn anlè Kenskòf sa yo tout moun konnen se 2 zòn ki achi rich. Ebyen depi, depi e, e, e, e, e, ri Sen Maten gen zam l ap goumen a Bèlè, pwoblèm nan rezoud. Depi 34 katye Site Solèy yo, tout moun gen zam, tout moun ap met kout bal, pitit moun ap mouri, timoun ap mouri, fanm ansent ap mouri, pwoblèm nan li rezoud. Donk nou pap bezwen voye des hommes de troupes Mentnan lè w pale se la lè w pral pale de lapè pral gen panik paske si gen lapè ebyen pap kapab genyen sa yo rele dominasyon Nou nan yon kontèks jodi a mondyal pou nou gade byen Il y a des guerres partout dans le monde An Afrik se gè ki genyen An ozi an Azi an Azi de lwès sa nou rele Mwayen Oryan an se lagè An Amerik An Amerik Latin, an Amerik Santral, dan lè Karayib, se lagè, chak gè yo sou fòm pa yo. Se la pou n kòmanse ouvri je n pou n konprann nan kisa n ye. Genyen an Ayiti yon gè jodi a kote ke nèg yo pa vle ke Ayiti genyen menm enstitisyon. Remake ke an Ayiti, nou gen yon palè nasyonal ki efondre nan yon tranbleman de tè, tranbleman de tè. Jodi a fè egzakteman, m kwè, e, e, e, e, janvye. k ap vin la, janvye 2026, ap fè egzakteman 16 an depi ke Palè Nasyonal tonbe. Nou poko janm poze tèt nou kesyon ki rezon ki fè Palè Nasyonal pa ka rekanpe. Depi w pa gen senbòl sa a ki se le Palè Nasyonal, ki se, ki se imaj peyi a, depi w pa genyen, depi w pa gen enstitisyon, ou pa gen peyi. Ebyen, yo, yo asasine lenstitisyon kon apèl la prezidans, legzekitif. On a assassiné l'exécutif, on a supprimé l'exécutif. Tande byen wi, nou te gen tranbleman de tè a an 12 janvye 2010, nou pral pèdi prezidan de la repiblik la, sa vle di ki se kòman m te ka rele sa, yo palè a tonbe an 2010, 12 janvye 2010, yo pral fizikman siprime yon prezidan an 2021. Sa fè konbyen lane plus tard? Ebyen ou pèdi e egzekitif la e ou pèdi tèt egzekitif la. Sa vle di ou pa gen enstitisyon, ou pa egziste kòm pèp, ou pa gen senbòl, ou pa egziste kòm pèp, ou pa egziste kòm peyi. Gen anpil moun ki pa konprann ke nan moman nap pale la Ayiti ap peye on prix de certaines guerres. Il y a une guerre geo-politique amériko-russe en Haïti, amérikano-russe en Haïti. Pa bliye ke avan prezidan Jovenel Moïse asasine, prezidan Jovenel Moïse te resevwa lèt de kreyans de la Federasyon de Russie an Ayiti. Pa bliye ke Ayiti se lakou Dèzetazini ke l ye, se yon espas enpòtan pou Lèzetazini. Mentnan, yo p ap kapab tolere pou la Russie vin plante pye l la, se ki è nòmal, menm jan la Russie pa vle l'OTAN plante pikèt li an Ikrèn, ebyen se de mèm ke Lèzetazini pa ka aksepte La Risi vin planke pikèt li an Ayiti. Mentnan, si pou anpeche ke sa yo rive, se on milyon Ayisyen k pou mouri, n ap mouri, m te di nou sa an 2021. M te di si n kontinye betize konsa, si se 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon nan nou pou yo efase, y ap fè l, yo pa, pèsonn p ap ezite fè l. Mentnan fò n konprann ke nou, n ap, n ap jwe, n ap pa, n ap fè yon gè ki pa pou nou, n ap fè gè a kont tèt nou, pou dèzenterè kache de lòt moun, paske lè yo divize m avè w, lè yo divize w avè m, lè m ap dechire w, lè w ap dechire m, li bon pou yo, paske divizyon an fè feblès nou, men li fè fòs yo. Divizyon an afebli nou, men li fè, li ranfòse yo. Divizyon an apovri nou, men li anrichi yo. Jodi a, fò nou gade kontèks de gè mondyal ki gen la a, paske gen yon gè mondyal. Toupatou se gè ki genyen. Donk danje a pou nou menm, se ke nou chita ap gade Ayiti nan yon vaz klo. Fòk nou fòk nou elaji vizyon nou pou n konprann pou ki sa n annik pale de lapè, epi rapid rapid Loni kanpe, yo gentan fè Loni kanpe, Depatman Deta kanpe, yo di yo pral voye fòs. N annik pale de lapè, epi anbasad gentan ap voye pye, yo di se mesye sa yo ki te kòmanse gè a. Se pa mesye sa yo ki te kòmanse gè a, paske genyen nan nèg sa yo ki potko fèt lè yo te kreye lè yo te kreye lapolis ak gwoup ame yo nan menm ane an 1995. Genyen nan mesye sa yo potko menm fèt. Genyen nan mesye sa yo ki te timoun. Se pa yo ki kreye gè a. Gè a se anbisyon ekonomik, se anbisyon jewopolitik ki kòmanse gè a. Se anbisyon de dominasyon ki kreye gè a. Se pa mwen ki kreye l, se pa Viv Ansanm ki kreye l, se pa G9, se pa Gpèp. N ap toujou ban m manda ak avi de rechèch paske nou pa vle moun ki gen limyè nan tèt yo pale nan peyi a. Jodi a, men sa m vle n konprann, m ap pran egzanp avèk nou. Le 13 jen 2025, gen yon gè ki klate o Mwayen Oryan, sa nou rele Lazi de Lwès. Lè Israel atake Iran, tout moun ap gade Israel ak Iran k ap voye kout zam. Alò, gè a se yon gè contre la Chine ke l ye. C'est une guerre froide existante entre la Chine et les Etats-Unis ke gè la ye. Donk, depi m manyen alye w, Se kòmsi se ou m manyen. Depi depi m jeton alye w, m kase zèl ou son zèl ke w pèdi. Jodi a fò n pran Ayiti, ann retire Ayiti nan kesyon viv ansanm lan. Ann retire Ayiti nan kesyon e gwoup ame. Ann retire Ayiti nan kesyon brigad la pou nou mete Ayiti nan kontèks mondyal la. Ann ann retire tèt nou nan vaz klo a pou nou konprann ke sa k gen la a se yon bagay mondyal ke Ayiti ap patisipe ladan l men yo itilize nou pou nou fè sa yo rele l yon oto destriksyon. Se de fason pou ke demen, pou yo pa gen kont pou yo rann devan tribinal penal entènasyonal. Lè yo bay lapolis gwo mwayen sa yo, gwo bout fè sa yo, lè yo bay lapolis cha pou mache ap kaptire, kap kidnape jèn gason, jèn fanm, mache asasinen yo, se pou demen yo menm yo pa gen okenn responsabilite. Nèg yo pran yo met nan utag la, ou pa konn kiyès li ye, Se 2 rare grenn nèg ou ka rekonèt. Nèg yo pran yo met nan All Black la ou pa janm wè figi l. Li gen dwa pa menm Ayisyen. De fèt nan Utag la gen nèg ki nan Utag la pa Ayisyen. De fèt nan Polis Nasyonal la gen nèg k ap mennen dè zoperasyon ki pa Ayisyen. Ouvri je w pou w konn nan kisa w pran la a. Y ap itilize w pou w detwi tèt ou. Lè yo kenbe w nan yon kesyon gang gang gang gang gang ou fè men w pral sou 5 an depi yo asasinen w egzekitif. Ou pa gen prezidan. Ou pral gen 10 ans Eleksyon pa janm fèt nan yon peyi. Ou pa ou deja sot gen 5 an ou pa gen parleman. Ou pa gen okenn enstitisyon ki egziste. Enstitisyon yo pa egziste paske moun ki nan tèt peyi a yo pa legal, yo pa lejitim, yo pa konstitisyonèl, yo pa popilè. Jodi a fò w konn de kisa w ap pale. Soti nan pyèj sa. Ayiti pa gen yon pwoblèm gang. Ayiti ap viktim de yon konplo. Ayiti gen yon pwoblèm de konplo ke l ap viktim. Nou pa gon pwoblèm gang. Etazini gen gang. An Frans gen gang. O Kanada gen gang. Repiblik Dominikèn chaje gang. Gen gang tout kote. Nou pa ka pran yon peyi pou n mete tout peyi a sou yon kesyon gang. Se pa sa k ap regle vre. Donk se pou sa depi ou pale de lapè tout moun ebranle paske jou gen lapè n ap pran wout nou n ap konn kote pou n ale. Retire peyi a nan ti kwen sa n mete l nan ti vaz klo a. Ayiti se yon gwo peyi. Se ou k panse se yon ti bounda peyi li ye, se pa vre. Se yon gran peyi Ayiti ye. Se yon teritwa estratejik. Se yon tè estratejik. Li rich. Li rich. Li gen yon klima dò ke tout peyi pa genyen. Donk fò ou konprann nan kisa ou pran la a. Yo itilize ou pou detwi tèt ou. Se ou k fè koudeta. Se ou k touye prezidan, se ou k fè sesi, se ou k fè sela. Ouvri je w pou w konprann nan kisa n pran la a. Pa, se pa yon afè viv ansanm. Bon, m pral, m pral pale klè. Ke, ke chèf viv ansanm nan fache, ke l kontan, m ap di pawòl pou peyi m. Men l la a, men l devan m nan la a. Ke l fache, ke l kontan. Mwen menm m ap di l. Nèg yo kache dèyè viv ansanm pou yo desime yon popilasyon. Nèg yo te bezwen touye X, yo te bezwen tiye Y nan viv ansanm, yo tap fout debake la, ekskizem ekspresyon an, yo tap debake la yon gwoup Navy seals, m pa dil fasil kòm bouyon, men nèg yo tap debake la, yo tap voye konbyen nèg la rapid rapid, yo tap mete peyi a, yo tap netwaye peyi a. Si pa gen viv ansanm ankò, Jimmy Cherizier sot dil toutalè a, lè pa gen viv ansanm ankò, wa dim sou ki pretèks Yo pral di w yo pa ka fè wout. Ou pral di m sou ki pretèks yo pral di w yo pa ka ba w menm sizèd tan kouran. Ou pral di m sou ki pretèks yo pral di w lopital jeneral pa ka fonksyone. Ou pral di m sou ki pretèks yo pral di w ke wout pa ka debloke. Ou pral di m sou ki pretèks y ap manje lajan FNE a, yo pa bati yon lekòl. Ou pral di m sou ki pretèks nèg yo pral bwote milyon. Ou pral di m sou ki pretèks nèg yo ap kenbe peyi a nan sa l ye la si pa gen viv ansanm. Fòk gen yon bouk emisè. E jodi a m vle n konprann Ke viv ansanm lan son bouk emisè ke l ye pwen bar li pa anyen ankò yon bouk emisè fòk gon ekskiz m pral pran yon banm di nou yon bagay kòman w konprann pou yon nèg chita nan yon peyi etranje li ap dirije yon gwoup ame yon gwoup kriminèl ame sa l di yo fè se sa pa gen moun ki di yon mo banm eksplike w yon bagay yon nèg ki nan baz babekyou Li konn se bandi l ye epil pran wout delma 19 a pye lal pot bay team dènye jou lal pot bay team pye sòl touyel on nèg soti vilaj de Dye li konn se gang li ye epi lal pase nan zòn nan on ti sachè kenbe nan menl sou on ti motosiklèt lap chèche lavi epi nou kenbel nou tiyel nou kwè sa a yo toujou jodia gon lòt pyèj nou pran ladanl nou pa konn poukisa brigad la Li pa ka, brigad la pap sispann. M pral ba nou, m pral ba nou 2 ou 3 rezon k fè brigad la pa ka sispann. Premyè bagay la, gen de nèg jodi a se gras a brigad la l ka manje. Gen de nèg jodi a se gras a brigad la l ka manyen 10 mil goud. Gen je nèg jodi a se gras a brigad li ka kenbe on moun li, li asasine l jwenn 100 mil goud sou li pran, li pran, li pran 50 mil li bay chèf la 50 mil. Jodi a gen nèg nan brigad se gras a brigad la k fè l ka chèf. Jodi a gen nèg se se gras a brigad la jodi a k fè l ka chèf. E gen nèg ki nan kanpe nan seri de zòn k ap tiye moun. Nèg la gen tan konnen tout moun konnen se li k tiye iks se li k tiye ygrèk. Nèg ki kenbe gwoup nèg ki kenbe fanmi sa a man manman ak de pitit sa yo sa gen de petèt de ou twa mwa pase la a nan Dèlma 32 ki tiye yo a tout moun konn kiyès yo ye ki patisipe ladan l. Nèg sa pa pral lage kòl nan lari a ap fòl toujou genyen sa w wè k gen la yo poul ka toujou ret chèf brigad sa vle di li pou li menm kraze brigad la se metel nan pwoblèm paske lap mande tèt li ki kote l pral kache paske gen moun li tiye pitit yo nan katye a gen moun li vyole pitit yo nan katye a gen zak li fè moun konnen gen kidnaping li fè moun konnen jodi a si brigad la kanpe l pap bon pou li. Fòk nou konprann kisa bagay yo ye. Nou chita nap pale anpil joure moun atake moun. Jodi a se nou k pou konprann ke se nou sèl ki ka retire Ayiti nan sal ye la a. Pa gen blan k renmen nou vre. Pa gen loni k renmen nou vre. Pa gen anbasad ki renmen nou vre. Se nou sèl ki pou renmen tèt nou. Jodi a sim ta kanpe anfas yon gwoup moun ki tap fè mal. Yo di yo rekonèt ke yo fè mal. M pa gen pwoblèm non. Si te gen moun ki gen responsabilite ki te ka detwi moun sa yo ki te mele m demen maten m leve lapolis met grenn nan bounda l yo gen mss yo gen yo gen yo gen yo gen bsap yo gen brigad yo gen pnh yo gen yo gen kenya yo gen mèsenè ki mele m demen maten m te leve la a epi nèg yo elimine bagay ki rele viv ansanm nan mèsi bondye viv ansanm pa la ankò peyi a pral mache ki mele m pita babekyou te mouri e pa sa k enterese m Men, mesye, pou nou gen tout tan sa a, yon pèp gen 6 an deyò, mesye. 6 an depi zòn Matisan bloke. 4 an depi yon pèp ap kouri nan Pòtoprens depi apre asasina Prezidan Jovenel. Jodi a la a pou w di m, pou l pran yon ti pasyans, ane pa t touye l, jou pa ka touye l. Si n te moun, polis sa a jodi a, fòk nou tout nan peyi a, ni nan dyaspora a ta leve nan bounda l, pou n di, o! Pou yon polis nasyonal vin di m Anne pat touye m si w pat ka touye m? Sa vle di nèg yo tèlman enplike nan sa k ap fèt la, yo tèlman konnen sa y ap fè a se pou detwi nou, yo depale, yo avili tèt yo nou pa wè sa. Donk brigad la pa egzanp li p ap kraze konsa, yo p ap janm dakò pou gen lapè pou brigad kraze. Paske nèg yo gentan fè twòp bagay e nèg yo gentan fin abitye a kòb. M ap, ban m di nou yon bagay, si w pat konn sa Ralph Laurent ap di w li. Brigad la vin abitye a lajan menm jan ak viv ansanm tande. Brigad la vin abitye a lajan menm jan ak gang yo tande. El fè lajan l dan dè kondisyon menm jan avèk yon seri de nèg nan gang yo. Pa kite moun vin ba w manti. Se chache pou w chache konnen. Se konprann pou w chache konprann. Paske sa k gen atè a nan peyi Dayiti la a, li pa piti. E y ap efase yon milyon, de milyon, twa milyon nan nou. Y ap efase yon milyon, de milyon, twa milyon nan nou pou yo fè sa yo gen pou yo fè a. Ou pa santi w wont jodi a kòm Ayisyen? Pou gon peyi l gen li pral gen 5 an l pa gen prezidan ladan l? Ou pral gon peyi gen 10 an l pa gen eleksyon ladan l kounye w pral di m se te fòt Jovenel? Se te fòt Babekyou? Se te fòt Ralph Laurent? Ouvri je w Ayisyen pou w wè nan kisa w pran la a. Ayiti Ayiti Ayiti nan gè men yo fè w fè gè a avèk tèt ou. Ayiti est en guerre men yo fè w fè gè la avèk tèt ou. Paske pou pou fòk Ayiti ret jan l ye la tou pou ke gen de lòt bagay ki pa rive nan kontinan an. Fòk li ret jan l ye a. E fòk li menm vin pi mal pou ke gen de bagay ki pa rive la a. Wè m ap fè nou sonje yon bagay. Se te an 2018 lòske la Repiblik Dominikèn te te te ranfòse lyen l avèk Lachin pou l te diminye sou lyen l avèk Taiwan. Laktyèl Sekretè Deta ameriken, Mesye Marco Rubio, alò senatè, misye te ekri yon tweet pou l mete Ayiti o pinga. Li di, li di Ayiti gade pinga nou ta gen malè menm panse fè menm wout avèk la Repiblik Dominikèn. De semèn pa pase, yo fè Prezidan Jovenel Moïse vole tonbe Taiwan. A kisa l tounen 5 mil tòn diri? Menm ateri diri a pa ateri. Epi yo pase l nan betiz pou jis asasinen l. Yo pase l nan betiz avèk yon 150 milyon dola pou elektrisite 24 sou 24. Konnen de kisa n ap pale. Konnen nan kisa nou ye, konnen nan kisa nou pran. Konn nan kisa nou ye. E pou jis prezidan Jovenel asasinen, yo voye l al ranfòse lyen la Taywann. M pa konn si w fè listwa pou w konn sa sa vle di lè yo voye l al, yo egzije l al ranfòse lyen l a Taiwan olye l vire vè la Chin. M pa konn si w konprann sa sa vle di. Wi m sonje mwen menm, se Mesye Marco Rubio ki te fè tweet sa k te mande, ki te di Ayiti pi.